Dèfwa, nou konn santi nou pa ka kontwole tèt nou, nou pa ka konprann tèt nou, nou pa ka rive konprann e menm kontwole emosyon nou. Nou pèdi motivasyon. Se kòmsi m ka di nou santi nou deregle mantalman. E si sa a te pi grav toujou? E si deregleman sa a pa t sèlman mantal, men li te nan fizik la tou? An nou gade ansanm. Please Hi tout moun, se mwen menm ankò Doshie Esther, vwa refleksyon nou an. Jodi a nou pral debat yon sijè ki trè sansib e trè enpòtan. Nou pral gade ansanm kòman fizik la ak mantal la relye ansanm epi nou pral eseye konprann kriz òmonal, depresyon, kisa sa ye, kòman nou ka jere yo, kòman nou ka konbat yo, kòman pou nou konprann yo. Rete branche nou pral fè ti pale sou sijè sa ansanm. Pou nou kòmanse an nou gade kisa yon kriz òmonal ye. Yon kriz òmonal se lè nivo òmon nan kò a deregle. swa yo twò wo, swa yo twò ba, e sa ka lakoz yon chanjman nan fizik, emosyonèl, epi mantal. Derègleman sa yo souvan fèt apati de prensipal òmon sa yo ki se, estwojèn, pwojestewòn, sewotonin ak dopamin epi kòtizòl. Ann fè yon ti gade ki wòl òmon sa yo jwe nan kò a. Estwojèn se prensipal òmon seksyèl fi yo, li jwe yon wòl kle nan devlopman seksyèl, tankou tete, règ, elatriye. Li afekte tou atitid, po, zo, ak sistèm kadyovaskilè. Yon dezekilib ka lakoz chanjman imè, fatig, ak depresyon. Pwojestewòn li menm li travay avèk estwojèn nan pou regle sik manstriyèl la. Li gen yon efè kalman sou sistèm nève a, li ka fasilite bon repo, bon somèy epi kalm. Men si li deregle li ka lakoz règ iregilye, difikilte pou dòmi ak chanjman imè. Sewotonin li menm souvan rele òmon kè kontan, hormone de la joie. Li afekte imè, apeti, somèy ak emosyon. Yon mank sewotonin souvan asosye ak depresyon ak kriz panik. Dopamin oubyen òmon di plezi ki bay sansasyon plezi, motivasyon ak satisfaksyon. Yo rekonèt li kòm òmon rekonpans. Si li deregle li ka lakoz ipèaktivite, adiksyon oswa depresyon, mank motivasyon. Kòtizòl li menm ki se òmon estrès, Li regle tansyon, glisemi, ak sistèm iminitè. Nivo kòtizòl ou ogmante lè ou ba presyon oswa panik, e li ka lakoz fatig, anksyete, doulè, ak dereglaj règ. Kriz òmonal souvan rive lakay fi nan peryòd règ, peryòd manstriyasyon, Nan peryòd avan manstriyasyon tou, ki se SPM, ki se sentom premanstriyèl, li souvan rive nan moman menopoz, pandan peryòd gwosès, oubyen apre akouchman oubyen pòsmatom. Kriz òmonal la ka varye selon moun nan ak etap lavi l, e li pa sèlman touche kò, li touche emosyon, li touche lespri. Men kèk siy fizik ak emosyonèl ki pi komen. Emosyonèlman, kriz òmonal ka kreye lakay ou iritabilite, anksyete, kòlè, nivo sansibilite ou elve, fistrasyon, izolman, detachman sosyal, e li ka koz ou toujou an panik ou pè. pase emosyonèlman kriz òmonal ka koze tout sa yo lakay ou. Ann gade fizikman kisa kriz òmonal ka koze lakay ou. Fizikman, kriz òmonal ka kreye lakay ou plizyè sentom, tankou yon fatig ekstrèm, doulè nan do, ou ka santi yon tansyon nan tèt oubyen nan vant, Pwoblèm po, ou ka remake sou po w gen bouton oswa gratèl, epi ou ka genyen doulè pandan rapò oubyen apre rapò seksyèl. Kriz òmonal pa sèlman touche fizik avèk emosyon, li touche w sou pwen sikolojik tou. E sa a, si li pa trete, si li pa priz an chaj, li ka mennen nan depresyon. Se pati sa ki pi difisil nan kriz òmonal, ki parèt pi danjere nan kriz òmonal. Paske ou ka santi w gen panse negatif sou tèt ou, ou pèdi enterè nan sa ou renmen, ou izole tèt ou, elatriye. Kriz òmonal souvan tanporè, men li pa dwe neglije, paske si li pa jere, li ka louvri pòt pou depresyon. E depresyon an li menm, se yon lòt afè. Nou pral gade ansanm ki sa ki depresyon. Depresyon an li menm se yon maladi mantal ki afekte panse, emosyon epi konpòteman. Kote moun nan ka santi l li vid, li dekouraje, li tris pandan plizyè semèn oubyen mwa. Depresyon an se yon eta ki dire plis e li ka afekte lavi chak jou. Depresyon an ka vini apre yon chòk, yon twomatism, strès, oubyen faktè jenetik, konsa tou li ka vini apre deregleman òmòn yo tou. Prensipal sentom depresyon se, mank enèji, mank motivasyon, pwoblèm somèy, pèt de libido, diminisyon nan dezi seksyèl, e nan ka ki pi grav, se panse negatif e menm suisidè. Depresyon se yon maladi mantal ki mande pou pran anpil prekosyon, pou pran anpil atansyon avè l paske lè li vin agrave, li ka mennen nan panse suisidè. Nou wè kòman depresyon avèk kriz òmonal gen efè sou ni kò a ni lespri a. Kounye a, annou gade ansanm ki diferans ki genyen ant de tèm sa yo. Diferans ki genyen ant yo se ke kriz òmonal la li menm li souvan tanporè. Li souvan tanporè e li pa konsidere kòm yon maladi an li menm, men pito kòm yon dereglaj, kòm yon reyaksyon oubyen yon konsekans de yon dereglaj fizik. Li plis gen rapò ant balans fizik òmòn yo. Men, li ka soti nan yon maladi tou tankou pa e Sendwom Ovè Polikistik ki se SOPK. Depresyon an li menm kategorikman se yon maladi mantal. Se yon maladi mantal ki dire plis, kontrèman avèk kriz òmonal la, depresyon an dire plis epi li ka genyen koz emosyonèl, sikoloji, byochimi, oswa fizik. Nou wè ki diferans ki genyen ant yo, men malgre kriz òmonal lan pa konsidere kòm yon maladi e ke depresyon an limenm se kategorikman yon maladi, tou de tèm sa yo gen lyen antre yo, paske youn ka enfliyanse lòt e pafwa li menm difisil pou separe yo. Men prensipal lyen ki gen antre yo. Kriz òmonal ka afekte balans emosyonèl ou epi li mete w nan yon eta depresyon, e depresyon an li menm li ka deregle òmon yo, tankou li ka ogmante nivo kòtizòl nan kò ki se òmon estrès. Li vrèman enpòtan pou nou konnen ke depresyon an konsidere kòm pi grav. paske li dire plis epi li afekte lavi chak jou nan tout sans. Kriz òmonal la li menm li ka konsidere kòm grav si li repete souvan oswa si li deregle kò a twòp. Nan ka sa, li ka endike yon maladi ki grav. Si kriz òmonal la repete souvan, li ka endike yon maladi ki grav, se pou sa yon swivi medikal enpòtan. Enpòtan tou pou nou konnen ni kriz òmonal ni depresyon pa vle di ou fèb. Sa jis pwouve ke ou imen, li raple w ke ou se yon imen. E si w ap fè fas avèk youn ladan yo, pa kenbe sa pou kont ou. Pale, chache èd, pran swen tèt ou. Se yon konsèy. Pou jere yon kriz òmonal, li mande pou nou fè yon apwòch global, ni sou plan medikal, mantal, sosyal, epi spirityèl. M ap eseye ba nou kèk fason nou ka ede tèt nou. Pou jere yon kriz òmonal ou ka ede tèt ou nan, manje manje ki ekilibre, fè egzèsis fizik regilye, dòmi ase, pratike meditasyon oswa egzèsis de respirasyon. Men, pi enpòtan an toujou, se fè yon swivi medikal. Konsilte yon espesyalis pou sa. Pou jere depresyon an li menm ou ka ede tèt ou nan evite izolman, fè sa w renmen, eksprime sa w santi, mete tèt ou nan espas ki sen, ki pote lapè, pratike yoga, meditasyon. Men, li enpòtan tou pou w konsilte yon espesyalis nan ka depresyon an tou. Menm jan pou kriz òmonal la, li enpòtan pou nou fè yon suivi medikal, pou n konsilte yon espesyalis, swa yon jinekològ ou ot. Se menm jan an tou, nan ka depresyon an, li enpòtan pou nou konsilte yon espesyalis, yon psikolòt, yon sikyat oubyen yon lòt espesyalis, oubyen eseye jwenn yon moun ke nou alèz, nou ka pale, ki ka tande nou pou nou eksprime kisa nou santi, pou nou degaje nou enferyè. Se yon konsèy. Kò w se yon rada emosyonèl ak espirityèl. L ap voye sinyal ba w a chak fwa. E si w pa deside fè atansyon avè l, ou pa deside tande l, l ap kriye pi fò. Swa pa doulè, swa pa tristès oswa pa kriz. Ou dwe aprann tande tèt ou e pran swen ou. M pa bezwen konnen kisa w ap viv nan moman an, m pa bezwen konnen kisa w ap travèse. M sèlman vle di w ou fò, ou gen anpil kouraj. Pran swen tèt ou